Bonjou bonswa mes amour kòman nou ye kòman nou ye Calouty nan kay la mwen tounen back ak yon new video pou nou nan video jodia guys sa m vin fè mwen vin pale de konplèks mwen vin pale de konplèks paske nou konnen nan lavi gon pakèt moun ki konplekse gen konplèks denferyorite gen konplèks siperyorite jodia nou vin pale de konplèks lè moun konplekse twòp konplèks pa bon li bon pou konplekse men twòp konplèks pa bon. Ok so Just avan m kontinye guys m ap mande nou tanpri pou nou like videyo m nan pou nou abòne ak chanèl mwen an silvouplè epi kite yon kòmantè pou mwen anba nan espas la pou nou di m èske nou enjoy videyo a èske nou renmen videyo a èske nou renmen sa m ap di yo si sa m ap di yo rive sou ou pliz kite yon kòmantè pou mwen ok guys so se sa m t ap di nou ke bondye beni nou avan menm nou kòmanse gade videyo a. Ok so guys ki sak pase mwen pale de konpleks nan la vi gon paket moun ki konplekse gen yon paket moun ki konplekse e konpleks la li pa yon bon bagay di tou pase ke nan la vi de pou konplekse de pou k tro konplekse li pa bon pou ou bat zon moun pa gen konpleks non men de pou k tro konplekse li pa bon pou ou ou ka soufri konpleks la ka fo soufri se menm jak moun ki timid Depi ou twò timid li pa bon pou ou paske ou te ka pi lwen men akoz de timidite a li bare w, li bloke chemen w ebyen menm jan lè w konplekse twòp konplèks la ap bloke chemen w konplètman l fè w pa ka travèse epi sou wè sa ou kanpe la epi dèyè la se la siksè a ye konplèks la fè w pa ka just leve pye w pou w janbe pou w al nan bò siksè a ou wè sa m vle di w lan so banm di w yon bagay guys yon pakèt moun ki gen foli konplekse lè m pale de foli konplekse se yon seri de moun moun nan pa menm al lekòl. Moun nan pat menm te fon bon yon bon mwayen de. Ok? Men nan tèt pal, pa le fè ke li leve nan yon anviwònman ki vreman bon, a ve di ke li gen yon bon antouraj, li fè w konnen ke li pap fè komès, li pap li pap vann, li pap al tounen machann, li pap li pap fè bagay sa yo, li touve son konplèks, li li konplèks ap kraze l. Pandan se tan, ou pa kon diplòm nan men w, ou pat gen anyen nan men w pou te kapab chèche yon travay pou fè. Hein? An di serye. La eske se pou konplèks denferyorite kap kraze moun sa? Paske ou pa gon diplòm ou pa gen anyen nan men w. E fòk ou viv. Ou son jèn fò, son jèn gason kap grandi nan yon kominote, fòk ou manje, fòk ou bwè, fòk ou abiye. Ou pa gen lajan, ou pa gen mwayen pou fè yo. Lè sa kisa ou pral fè? Wap fè bagay ou pa ta sipoze fè. Hein? Paske ou bezwen mache avèk la tèt wo pou tout moun wè w gran, pou tout moun wè w wo pandan se tan anyen ou pa ye. Sa vle di mezanmi, se konplèks la kap konplèks la kap fè sa. Konplèks la li fè ou panse ou plis ke sa ou ye. Li fè ou panse ou plis ke sa ou ye epi kounya la ou vin di bon, o non m pap ka mete, m pap ka al achte tenis taba pou m al revann. O si moun wè m nan bagay sa, yo pral di ou jan m frekan oubyen jan m chèlbè pou m ap vann tenis. Hum! Atansyon! O non! M pap kapab um m pap kapab fon bak surette oh non m pap kapab um m pap kapab al fè yon pak fritay oh non m pap kapab fè sa pa janm di sa nan lavi paske nan lavi tout sa ki vini ou ka fè depi son bagay pou fè pou fè kob depi se bon bagay ilegal ke wap fè a ou mèt fyè pou fèl. Menm si w te yon filozòf, konplèks ki genyen avèk konplèks siperyorite se lè moun nan filozòf, moun nan fini etid li, moun nan fini inivèsite l, moun nan o moun nan update, moun nan up to dat epi moun nan dèske l pa ka jwenn travay li just ret chita la sou kont vye paran yo podyab vye malere malerèz yo ki pou ta sipoze chita kounye a se li pou ta ap take care yo. Yo still ap okipe l toujou. Ba l manje, ba l bwè, okipe l epi li menm l ap kale jèn fanm, bèl fanm, byen kanpe. Konprann se kouche, se dòmi, se manje, se bwè. Pa ka jwenn travay, pa ka jwenn anyen. Jèn gason an menm se gade, se fè jèn jan abiye fre. Chak 2 mwa, chak 3 mwa se papa k ap bay kòb pou achte tenis, achte bèl sandal, achte bèl rad, achte. Nou serye? Nou serye? Come on! Come on guys! M pa kwè nou serye. Gade, jodi a videyo sa a m fè l se pou m motive nou. Pou m fè nou konnen nou fè granmoun yo, nou fè granmoun yo twòp. Li lè li tan pou n rele sou kò nou. Sispann fè bèl jèn fanm, bèl jèn gason nan kay la la a. Pandanstan paran nou eredi ap redi, paran nou malere, paran nou pa gen lajan. Nou fin granmoun, nou pran tout ti sa yo te genyen. Li pa fè sans. Akoz de konplèks, nou pa vle al travay, nou pa vle chèche yon bagay pou nou fè. Nou just ret chita la sou kont yo toujou. Nou serye? Eske nou serye mezanmi? Mezanmi gen tout bagay pou moun fè pou viv kounya la an nou avanse an nou avanse an nou ouvè zye nou gen twòp bagay pou moun fè pou viv kounya gen twòp gen twòp opòtinite ki prezante devan nou kounya la pou nou viv ou pa ka fè sa ou ka fè sa ou pa ka fè sa ou ka fè sa san ke ou pa fè anyen ilegal lè m di w anyen ilegal la ou konn kisa m di kisa m vle pale deja ok san ke w pa fè anyen ki mal ki pou nwi pèsòn Ou ka jwenn mwayen pou fè kòb pou viv. Ok, ou ka fè komès. Ou ka kòmanse ak yon ti komès paske se piti ki mennen gwo. Al achte, plase ak zanmi ou, vann avèk zanmi ou yo. Ou konprann sa m di w lan? Fè yon bagay kèlkonk. Fè yon bagay kèlkonk. Ou entèlijan. Tèt ou plen. Itilize sa w genyen. Itilize brenn ou pou w kapab viv. Ok? Sispann. Konplèks p ap fè w avanse. Okontrè, konplèks ap fè w fè bak. Anpil moun ki konplekse se bak yo fè nan vi yo. Menm lò yo pap pale, dèfwa yo kapab plenyen nan kè yo poukont yo. Ok mes amours, se tout sa m te vin di nou. Li lè li tan pou n ouvè zye nou, pou nou kapab avanse. Ok, pou nou kapab avanse, pou nou sòti nan inyorans. Paske jan de bagay sa yo se jan de, se inyorans ke yo ye. Ok mes amours, se tout sa m te pote pou nou. M pap rete m pwale. Pòte nou byen a la pwochèn. Se te Carlouty. Pa bliye kite yon kòmantè anba a pou mwen, pou fè m santi èske w enjoy videyo a. Ok epi pa bliye like. Kite yon like pou mwen mezanmi. Epi abone abone ak chanel la. Sak pase? Video m yo pa bon? Nou pa vle abone. Abone youn di lot ok. Youn di lot abone. Merci pote nou byen a la pwochen se te Calouty. Babay.